Kounya la w kanpe pou desann mwen. Epa kanpe bon m rekonèt ou. Si tou w pa rekonèt mwen. Kòman w fè pa rekonèt mwen? Ou rekonèt mwen? Wi.
Sa vle di son moun ou te konn vwayaje menm lè ansanm avè m. Ou pa chonje te jwenn mwen kap chita kay mennaj mwen an? Kay ki mennaj sa?
Mennaj mwen an. Lè w te vini ou te vin mande prete rad.
Prete rad?

Wi Laura, m poze yon kesyon ou pa vle reponn mwen men. Sa sa k pase w ak Colson men? M tande w avèk misye divize bagay sa yo men. E jan jan Colson t ap byen bòlèngan avè w la, jan jan m wè relasyon sa t ap byen mache. M te gentan vle pran nou kòm idòl mwen. Epi kounye a pou n kraze relasyon an men. Ban m esplikasyon, m pa konn relasyon k a kraze konsa, yon relasyon k ap byen mache konsa.

Boo,
sèl konsèy m te ka ba w menn, menm si ou pa fè mwayèn, pa dekouraje ak lekòl la men kontinye, menm jan w wè Bondye retire m kote yo m ye a m poko ka fin fraze son bagay ki di, men kanmenm konnen gon chemen ki trase pou ou kanmenm. An m di w yon bagay.
Sak pase yo ak bisye. Jan relasyon sa tap byen mache la kounya pou yo ap rele misye bouretye lè yo ak misye ap mache nan lari a menn yo anfen nou fèm anvi gen mennaj ou wè sa wap di lan. Ew menm poukisa wap gen mennaj pou fanm nan ap koute a moun nan paka baw anyen kounya wap palem de colson ou wè colson bliyel ou wèm flush li bliyel lontan ou wè kounya se koze dyaspora mwen ap la ou wè. Pozo sou pawol konsa. Gade sa map di.
Lwa, sa vle di, pou paske misye pa gen lajan, wap trete l kokorat, wap trete misye bouretye, wap trete misye chofè kamyon kòm ou te di l lan,

Misye toujou kanpe sou tapaj. Men bon m di w yon bagay ou pale de tapaj. Bay segi m ap di w men Laura kite m. Laura kmanse ap ta byen pase ou di Laura kite w wap vin bat vant mwen pou w wè sak nan vant mwen. A monchè bon ban m di w a ki enterè pou m ta ba w manti. Si ta t menm byen avè w monchè men ou panse m te ka vin ba w manti men m pa tap janm fè yon bagay konsa men ma wè di w. Men epa konsa w ta vin fè m sezi di m Laura kite w janm wè nou tap byen pase. Ban m di w. Adje. Se pandan notre jou e pi Laura rele m sou yon ti plas. Se pa bagay ki konn fè fasil. Paske Laura se toujou sou diskisyon, diskisyon. I kanpe di mwen m pa itil li anyen, m pa se si m pa se la. Konn a mwen menm tou baz, epi m eseye, m ale kote manzè m tande sa l ap di.

Lanmou an kontinan te tèlman plen tankou ze, lanmou an te vin tounen frè ak sè. Pou mad pou pou, pou jounen jodi a la, tande, pou jounen jodi a la wap trete Colson bouretse, wap trete l kisa kokorat. Lè w a ban m di yon bagay.
Wè Colson, ou konn Colson ase byen, misye grandi avèw nan katye a. Ou konn kijan de moun misye ye, si misye ap soufri, ou wè rezon k fè lap soufri a, paskel pa gen poko gen posiblite. Si misye ta vin rive ap jwi, wap konn rezon k fè lap jwi an paskel ap redi di, sou tè a la avè w menm kote ansanm avè w. Kiyès papa w ap di a menm? Èske w te konn kòman misye te fè vwayaje ou kòman l fè gen kòb li? Ou pa bezwen konn anyen. Yon kesyon m vle w reponn mwen. Èske w konn dyaspora sa ase byen? Ni pa w konnen. Konbyen tan ou gen depi w rekonèt li? An ou gen tan konnen misye?
Ay di lachte kek bel tenis men vin avè pou Menm sa pale de tenis Pat konn wè sa nan piw Menm sa pale de tenis Laura prezante m yon nèg Lèm ouvè jem m wè nèg la kanpe devanm di oh men nèg li Ki kaka Mica ap pale m la mesye Sa w di m la. Serye wi. Manzè di men. Manzè di men nèg li. Yon kokorat tankou w, yon gravyèy tankou w tout sa m bezwen w pa ka banm ni. O w te bezwen kòm si m te toujou ret ansanm avè w. Monchè blòdè mouri pika se fòmasyon wap fè sou lò. Non monchè bon èske m konn ba w manti deja m di w. Manzè. Ou poko ka kwè sa nan. Yon manzè dim men mennaj li, li dim se yon dyaspora, manzè imilyem, li dim se dyaspora lap byen vire ansanm ak dyaspora. M pa bezwen diw anyen. Laura,
ou wè desizyon ou pran an, li pa yon bòn desizyon non.
Sak fè sa?
Paske dyaspora wap pale de li an, gon pakèt jèn gason ki blofè deyò a. Ou pa konn nèg lan ase byen pou gentan ap dil dyaspora disidat ou kite kòw sonn pou sa. Banm diw yon bagay ou pa konnen nan tan sa wap viv la se dyaspora epi ti granmoun mwen menm pa pran ti granmoun nan m pran yon dyaspora tande epi Banm diw yon bagay Poze w debay Colson wap di nan tande. Ebyen ok Tande sam di w. Fè pridans pou pa pran nan konsekans de linyorans.

Hey ki sa diaspora. Sa e pa diaspora li ye non. Oh shit!
Kounya la w kanpe pou desann mwen. Epa kanpe bon m rekonèt ou. Ou di w pa rekonèt mwen. Kòman w fè pa rekonèt mwen? Ou rekonèt mwen? Wi.
Sa vle di son moun ou te konn vwayaje menm lè ansanm avè m. Ou pa chonje ke je mwen ka chita kay mennaj mwen an? Kay ki mennaj sa?
Oh shit! Mennaj mwen an.
Lè w te vini ou te vin mande prete rad.
Prete rad?